Bonswa tout moun, gwo kouri pral gen nan peyi Dayiti nan moman nap pale la, nan moman nap anrejistre emisyon sa. Dosye revolisyon, dosye Guy Philippe kap fè aktyalite moman ou pral tande koze. Ebyen eh kòmandan Samuel soti nan silans li, map gade volim moun misye reyini, ebyen eh si misye te vle, si misye pat mete tèt ansanm avèk mesye ki nan pouvwa yo, m panse ke te ka gen yon rezilta ebyen eh pou kapab chanbade sistèm nan met tèt avèk Guy Philippe met tèt avèk komisè Jean Ernest Muscadin se mwen kap di ou pap kwè e misye di ke apati de premye janvye pral genyen e pòtoprens pral tou nwa ou di mwens ayiti pral tou nwa antouka Yo pa nan tete lang e sa moun yo te panse a se pa sa. Antouka se gwo koze papa. Antouka e nap tann ki sak pral pase men e bagay yo se yon ti jan grav anndan lakou peyi Dayiti. Se mwen kap di ou pap kwè. Lòt gwo nouvèl ebyen e ansyen premye minis lan Laurent Lamothe se pa de koze non mezanmi pran yon ti chèz ba nou chita gen verite lak pale e bagay yo grav konsènan de dosye Martelly. e asasina Jovenel Moïse, Laurent Lamothe met koze atè mezanmi bagay yo trè trè trè grav antouka ann al tande mezanmi e paske bagay yo anpil nou gen jounalis nou deja sou plas lame dayiti lapolis jan ke misye di la anbe eh pwal e pwan kontwòl peyi a antouka se gwo koze wi e jounalis nou deja mete anpil koze atè si se mwen kap di ou pap kwè. e swiv tout emisyon an jiska la fen pou n pa regrèt paske gen gwo mouvman k ap prepare anben pou wè kòman ke yo ka delivre peyi a antouka bagay yo anpil nan lakou peyi chili anben pou kwè li la e pati dwat la li menm se li ki pran pouvwa anpil imigran kapab nan pwoblèm se gwo koze wi papa Antouka e dezyèm tou a te oganize ayè ki te 14 la, anben misye tou eli apati de 26 mas kap vini la bolit pap nan pouvwa ankò lap remèt pouvwa avèk ebyen mesye sa ki eli a antouka e anpil imigran te kwè nan dam nan, dam nan pa bon plis pase 3 e 140 mil imigran e 2 a. ebyen pa gen papye e nan peyi chili antouka se kou diw antouka bagay yo anpil e sak fèm di nou pa pale de eleksyon lòt moun men fòk nou bat pou nou ranje sitiyasyon lakay nou paske sitiyasyon ki pa bon ki mèt ke anpil imigran ayisyen ap kite peyi a antouka bagay yo anpil revolisyon ki filip la bagay sa pon lòt dimansyon se mwen kap di ou pa kwe nal tande avèk ebyen e plis detay plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila. Ansyen premye minis Laurent Salvador Lamothe fè yon sòti pou li klarifye 2 bagay, PM atant popilasyon an pa konble. Mwen menm pèsonèlman jan ke mwen te dil nan emisyon avan yè, ou pale avèm nan telefòn, ou gen anpil bagay ke w eksplikem. Mwen fè yon emisyon, mwen pataje ansanm avèk pèp lan, On seri de bagay ke ou eksplike m. E mwen menm onètman, gen de bagay ke w di m, lè w di m ni, tout kò m fè chè de poul e m tranble. E w estime ke gon silans ke m fè pandan kèlke segond, lè w repete m on seri de bagay. 1, Youn nan bagay ke m ap di. ke m te di nan emisyon an ke w te di m. Li ekstrèmeman enpòtan paske ou petèt gen yon nivo ke w pral rive natirèlman, m konnen ke w gen anpil zanmi, gen anpil zanmi ke w pèdi ki petèt kapab toujou rele w nan telefòn pou di w fè bak, ba w de konsèy kèlke pa, men gen yon grenn bagay ki enpòtan, il s'agit de la vi. Yon chèf deta ki asasine nan kondisyon parèy, ou menm ou te premye minis nan menm ekip la, Ou wè ki sa ki pase pou yo ke yo degèpi ou nan tèt primati lan 12 desanbre 2014 e ou vin wè ke ou te kapab asasine pi mal ke Jovenel paske ou wè se menm dosye Jovenel Moïse tap manyen alò manyen yo se menm yo menm ou te manyen ki mete w atè e ou wè se menm dosye sa yo ki tiye prezidan Jovenel Moïse. Youn nan dosye ki ekstrèmeman enpòtan, se dosye, banm al mete l sou ekran an, paske li ekst, se li menm ki jete w avèk tout fòs an 2014. Se li k fè Mateli livre w bay ekip la. Ou konnen l, ou di m ni. Okey? E ou fè yon sòti. Ou klarifye 2 bagay sou dosye stad, pak spòtif ki tap pale. Mwen menm tout moun, m te konn voye, m te gen pozisyon pa m sou sa deja. Men ou te di l vre, ou te di, ou te di stad. Ok, ou pat rektifye a lepòk lè w tap fè deklarasyon an pou w te di pak spòtif. Tout moun konnen ke detraktè yo tap toujou itilize l pou, pou, pou yo, pou yo fè yon batay kont ou. E se li natirèlman depi dat ou te repete l lan jiska. Lè ou fè entèvansyon sa a, hier lan, se li yo itilize. Depi nèg a pale sou entènèt, li di w se stad, se stad. Alò se nòmal, se petèt cheval de batay yo. Ou konprann sa m ap di w lan? Se ou menm ki pou te vin dekonstwi sa a. Men ou te pran anpil tan, ou estime ke kounye a ou kapab pale, ou vin fè l. E m wè entèvansyon w fè a, li mòde. Oke? M wè menm detraktè yo, yo kòmanse ap petèt atake w. Men se ou menm ki pou vini. ki pou vini avèk plis verite pou bagay men tout moun konnen ke ayiti pa gen stad dakò ayiti gen 2 ti pak de je ti bagay kote moun ka jwe ti fout ti chanpyona e vakans men sof ke yo te itil kanmenm men chak lèm tande chif yo peyem se 400 mil dola 500 mil dola men natirèlman youn nan bagay ki atire atansyonm m vin wè ke se pa sèl ou menm ki te siyen kontra pou pak spòtif sa yo gen yon non ke m wè ki site. nan kontra a, oubyen tou m wè ki pibliye nan kontra a, ke m pral pase talè, yo pa t janm te site l. M wè plizyè nan kontra sa yo, alò se Jean Max Bellerive ki siyen kontra sa yo. Jean Max Bellerive, non l pa janm site. N ap retounen sou sa, paske se ou menm ki ou vin defann tèt ou, nou menm sa m vin di w egzakteman. Mwen vin di w PM. Pèp ayisyen an ap tann enfòmasyon lan men w. Sa w ap degaje kòm fristrasyon, sa ki fè w mal nan fason yo asasine prezidan Jovenel Moïse la, fason ke w te pale Ou te kòmanse pale nan emisyon Asad Volcy a. Fason ke w te pale ansanm avè m nan telefòn, petèt m pa gen pwoblèm, gen dwa gen kote ou pa ka rive, gen de bagay ke w pa ka di, men otou de 9 jiyè 2021 an, jou w di m konsa ke Joseph Michel Martelly debake lakay ou nan maten an, pou misye vin di w, m pa p repete jan w te di m nan, ou di m Martelly di w, Ki kaka m tande wap fè la? Apa wap moute nan medya nan medya etranje pou wap mande tribinal penal entènasyonal pou nasyonzini met sou pye kote w fout konn Jovenel? Pawòl sa peye m, m repete l bay popilasyon an e m pa tap ka kenbe l fò m te repete l bay peyi a. Se yon prezidan k asasine E pa bliye m te di w sa, m te di w mwen menm avèk Prezidan Jovenel Moïse nou gen menm pakou, mwen soti an pwovens vin lekòl Pòtoprens sa vle di se egzakteman menm pakou a se nèg andeyò nou gon atachman avèk peyi nou, nou se pe nou se peyizan, nou se pitit peyizan si nèg yo kapab fè Prezidan Jovenel Moïse sa m di w li mwen menm yo te ka fè m pi mal toujou e m di w kèlke pa li te ka pi difisil ke nèg yo paske mwen natirèlman m son grenn nan bouda. E tonnè kraze m son grenn nan bouda. E sim te jwenn leta ke Jovenel Moïse te jwenn o sèvis li a, Martelly patap ka banm sekirite e Martelly tap on ti bebe nan peyi a. Tout nèg wap gade kòm oligak nan peyi a, yo tap tankou on ti bebe, tankou on mouton. Paske de tanperaman mwen menm Bertho, m son lidè e m gen kanson nan tay mwen. M pa menm vin diw pou m gen pouvwa e m gen tout op, m gen tout aparèy leta nan menm. M tap pouri genm nan nan men nèg yo. Pou yo ta touye m. Se tout peyi a pou yo ta fè leve kont mwen. E avan ke yo ta rive la, m garanti ou, 98 pousan nan yo pa t ap la. Paske Leta a t ap pran dè desizyon drastik kont yo. Yo pa t ap ka tiye ti chèf Leta a. E m t ap mete yo fas avèk yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike. Paske Leta a, se li menm ki gen monopòl de la vyolans lejitim. Vagabon ap menase chèf Deta a, chak kote ou repete yon pawòl, tounen kraze m Leta aji. Se yon nan bagay ki pi fè m mal pou fason nèg yo tiye prezidan an. Lòt bagay ki pi fè m mal ankò, yo asasine yon prezidan depi le 7 jiyè 2021, chak nèg ki gen enfòmasyon, yo kache enfòmasyon yo, yo klase l, tout nèg ki ta kote prezidan an, yo fèmen dyòl yo, yo p ap di anyen. Epi yo kite mwen menm ki pat konn prezidan ni anpèt ni anpèti, ki jis te wè prezidan kòm prezidan de la repiblik, ki wè fason yo tiyel la li pa lojik, map goumen pou yo ta pataje yon seri de enfòmasyon ansanm avèw, yo pap patajel. Ou menm PM si w gen kèk bagay ke w anvi pataje avèk peyi a, si relasyon w vin gate avèk Mateli, ou estime ke Jovenel Moïse mal asasine, li te fè pati de yon ekip, Ou wè ke li asasinen kont sa l asasinen, li pa fè w byen. Pale avèk peyi a. E m ap di w sa onètman, atant popilasyon an pa konble. Atant pèp lan pa konble. E pi gwo sèvis ke w ka rann tèt ou, se vin eksprime tout sa ke w konnen, tout sa k pa fè w byen nan fason yo tiye Prezidan Jovenel Moïse lan atravè yon videyo. Jan ke w sot fè l hier lan. Ou vin avèk yon sekans, m antyèman dakò ansanm avè w, klarifikasyon yo bon, nou wè verite yo, tout moun wè yo, natirèlman, ou mete pri stad yo, ou mete ki lè kontra te siyen, sou ki gouvènman ke yo te kòmanse, tout moun wè l. M di w bravo. Men sa a, sa se demach pa w. Sa se demach pèsonèl ou pou ke ou lave imaj ou. M antyèman dakò avè w. Men pou le moman, n ap pale de. Tweet ke w te fè avan yè lan sou sa ki gen pou wè avèk dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan. Kote ke ou di klèman, pase ou pale de relasyon kòmanse kòmanse gen yon bès ladan l apati de 2014 lan ki te primati lan, tout moun te konnen natirèlman fason ke w kite primati lan se yon konplo, se Martelly avèk ekip li ki livre w. Paske tou senpleman ou te koupe kontra a E se kontra sa a. E, e, e, alò, ou te menase pou koupe kontra a. Paske ou te di ou pral bay kouran 24 sou 24. Nan kouran 24 sou 24 la, se kòb sa ke nèg yo ap fè. Nèg yo di ke yo p ap kite ou koupe l. Nèg yo di ke y ap jete ou kanmenm. Lè ou te menase kòb sa a. Peyi a ap depanse 20 pwen 8 milyon dola pa mwa pou blakawout. Peyi a ap depanse 20 pwen 8 milyon dola ameriken pa pou blakawout. Ou te menase lajan sa a. Ou te di ke ou pral bay kouran 24 è sur 24 pandan 22 mwa. Depi lè ou fin repete pawòl sa a, e plis ou te arete youn nan pi gwo rezo kidnapè nan peyi an, la Famille Brandt, Clifford Brandt. Ou demantle rezo gang Galil ki se bra dwat Martelly, baz Martelly, ki se ekip Martelly, ki pou fè tout zak malonèt pou li. Ou arete Soso La Familia, Renel Le Récif, ekip Martelly, ekip la pa twò byen. Kiko Seremi konnen ke ou pral atake l. Efektivman Martelly vin sere Kiko Seremi lakay li. Nèg yo vin santi ke ou son trèt nan ekip lan, w ap demaske tout vòlò k nan ekip la. Nèg yo vin pè w. Nèg yo wè sèl mwayen pou yo mete w atè, kòm Martelly pa t ka mete w atè pou kont li, enben li itilize Reginald Pierre Boulos avèk Dimitri Vorbe. 2 vòlò sa yo k nan prizon Etazini aktyèlman la a. E ou konfime l pou mwen. Ou di m ke Martelly itilize Reginald Boulos, Dimitri Vorbe pou ke yo jete w E se dosye kouran an efektivman ki jete ou. Men lajan an. Peyi a ap depanse 20 pwen 8 milyon dola pa mwa pou blakawout. Jodi a m deside di fò m met limyè ladan l, men kote limyè a rive, m gentan depanse 6 milyon dola sèlman. Vwala!
20 pwen 8 milyon dola ameriken chak mwa pou blakawout. Nèg yo te bay Mateli 2 milyon dola ameriken pou Mateli si alos tap nan pale de dosye sa a. Nan kanpay prezidan Jovenel Moïse, li nan pozisyon pou li te gen eleksyon. Dimitri Vorbe ofri prezidan Jovenel Moïse 2 milyon dola ameriken an apati de lè l nan kanpay. Jovenel Moïse pa pran l. Lè Jovenel fin prezidan, nèg yo debake lakay prezidan an. Yo ofri prezidan 6 milyon dola ameriken pa mwa. 6 milyon dola ameriken pa mwa. Ok? Yo ofri prezidan 6 milyon dola ameriken pa mwa. Prezidan di misye, Si se pa moun kansanm avè w la m te gen respè pou li, m ta pa rete kounya a. Men malerezman, e pa konsa pou prezidan t aji. Prezidan te dwe met kòd nan kou Dimitri Vob. Enben, Mateli te konn ap fè 2 milyon dola ameriken nan gaz lan, alò nan kouran padon, avèk Dimitri Vob. Men alaverite, oubyen pou laverite e pou listwa, enben, Dimitri Vob, Alò Joseph Michel Martelly te di Dimitri, Je nou antant avèk prezidan an pou nou bay peyi a kouran. Kite prezidan fè sa l bezwen fè a. Mwen menm dil pa m nan, m pa gen pwoblèm pou l tonbe ansanm avè w. Men kite prezidan an fè sa l gen pou l fè a. Dimitri pa t dakò. Dimitri te pran lajan sa a, l al peye radyo Zenith, li peye Jean Mona, li peye Tilelli, li peye tout medya nan kapital la, enben pou yo devore Jovenel Moïse. Efektivman, travay li a fèt, Yo asasine karaktè prezidan paske map di w sa trè byen, se medya tradisyonèl yo ki asasine karaktè prezidan Jovenel Moïse. Se jounalis nan medya tradisyonèl yo ki tiye prezidan Jovenel Moïse pou Dimitri Vorbe avan. Dimitri Vorbe vin wè medya yo vin paka fè pwa, li itilize sektè atistik la etchemay la pou l jwenn atis pou al mobilize popilasyon kont prezidan Jovenel Moïse. Sa vin ba yo lejitimite popilè ki vin fè ke yo panse ke yo gen dwa de vi ou de mò sou yon chèf deta. Yal fout prezidan 12 bal anndan lakay li. M wè sa fè w mal PM Lamothe. M wè sa deranje w. Fason ke ou pale ansanm avè m de dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, m wè sa fè w mal anpil. Men m ap di w, videyo ke pèp la ap tann nan men w PM, se videyo ou pou w eksprime w sa ke w konprann de dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse, rezon klè ki fè ke ou pa pale avèk Mateli depi le 9 lan, sa ke w di m nan ke m repete, paske w pa ka fè bak sou li, m repete l egzakteman jan w te di m li an, ok, w ap di peyi a li, epi tout pèp la ap konprann ou vreman. Paske tout moun wè w pa nan tiye Jovenel, tout moun wè ke sa ba w pwoblèm, tout moun wè ke se pou sa w fache avèk nèg yo, men pa konsekan, sèl mwayen w kapab pwòp devan pèp sa, Sèl mwayen pèp sa kapab pwan byen se vini mwen m pa gen pwoblèm si w vle pale nan emisyon an m ka envite w ok m ap fè tout emisyon ansanm avè w n ap anonse l bay peyi an n ap prepare ok n ap fè emisyon an live n ap prepare kesyon yo pou ok pou nou vin poze yo n ap prepare kesyon pou nou vin poze w live nan emisyon an. E piblik la tou li menm ki pral tande live, y ap gen posibilite pou glise kèk kesyon ban nou pou ke nou poze yo tou. Paske se yon emisyon danble l ap ye, se yon emisyon pou laverite e pou listwa, e tout moun konnen avèk Enfo Bèto, se laverite ki pou pale. Ok! Dosye kouran an, li tiye Prezidan Jovenel Moïse. M gen yon bon zanmi k rele m ki di m, wè Prezidan, w afè kouran sa m wè w cho ladan an. Si nou vote Baza, il va y avoir mort d'homme. Any wi, yon bagay ki bon pou devlopman yon peyi, yon gwo franse gen tan pale ladan, pral gen mort d'homme. Efektivman, li mete w anba tè vre. Vwala, nou pral jwenn ansanm avèk Stanley Lucas talè konsa pou nou, paske nou genyen. yon pwen ki ekstrèmeman enpòtan nan yon ribrik ke nou pral wè alò avèk Stanley e èske èske nou ta pran Stanley kounya oubyen pou nou ta gentan fè ou tande entèvansyon Lamòt la avan ke nou rive jwenn e natirèlman Stanley Lucas e nou pral wè èske Stanley gentan disponib si Stanley pa gentan disponib mwen pral kouri monte entèvansyon Lamòt lan pou nou tande kisa Lamòt di nan eksplikasyon ke l bay èske m pa ta pran Lamòt aprè. Paske sa m pral fè la li li pa ti bagay piti ke l ye ditou. E nou pral fè yon egzèsis la ki ekstrèmeman enpòtan. Paske pa bliye jodi an se jodi an se 15 alò 14 desanm jisteman 14 desanm 2025 ok e nou pral fè yon egzèsis ki ekstrèmeman enpòtan paske m te di Stanley li ka Fòk nou fè yon emisyon pou peyi a, pou la repiblik kapab konnen efektivman si nou la jodi an, kijan n fè la, kiyès ki mete nou la, kisa kisa k mete n nan eta sa. Enben e emisyon sa a, se yon emisyon ke m konnen nou pral renmen, n ap renmen, paske gen anpil koze ki pral pale e m kapab di nou nan kad emisyon sa a. E nou pral wè si nou ta va jwenn Stanley Lucas. E pou nou fè yon ti pale ansanm avè l, bon lè a gen tan vre m avanse si nou jwenn Stanley l ap bon paske nou te nou panse ke li li trè enpòtan pou nou pote emisyon sa pou ou maten an. E nou gen plizyè pwen alò efektivman jisteman nou gen tan jwenn alò Stanley e nou pral fè yon ti pale ban m wè si m ta mete Stanley anlè avan ke. Dezole e Vwala nou konekte Stanley Vwala Stanley kòman nou ye son plezi vweman pou ke nou nou gen yon ansanm avè nou jodi an pou yon edisyon spesyal kote ke nou pral pale de bagay ki ekstrèmeman enpòtan la jenès pral aprann anpil bagay e oditwa enfo beto a pral aprann anpil bagay tout lòt platfòm ki pral rele emisyon sa a m konseye yo e pran tan yo pran san yo pou yo tande paske egzèsis ke nou pral fè la a. Li ekstrèmeman enpòtan e yo ap aprann de li anpil. Kòman nou ye Stanley?
Mwen salye w Bertho e nou salye tout oditè yo. Vwala e Stanley, nou gen alò nou gen plizyè pwen ki fè, gen plizyè dosye ki ap domine aktyalite a. Nou konnen, alò nou montre la, envite, alò envitasyon spesyalman, se pou yon, se pou yon ribrik byen spesifik. Men natirèlman, kòm gen de gen de dosye k ap domine aktyalite a, n ap petèt pran l nan de twa minit rapid pou nou travèse nan sijè inisyal nou. E sijè inisyal nou ki se dosye lame Dayiti, ki rezon ki fè n pa gen lame, nou pral pale de li, e Ayiti ki nan eta ke l ye la ekonomikman, ki apati de ki lè desizyon pran pou ke

Alò patwon Fantom 509 swit avèk entèvansyon ke la dcpj fè lakay li. E paske misye sòti misye pale, misye demanti enfòmasyon kap kouri sou rezo sosyo yo.
Bon, fò pa bliye ke depi la prezidans de Jovenel Moïse, la jistis avèk.
La polis de la, la jistis e la polis de la Repiblik Dayiti vin jwenn msye enplike nan de aktivite kriminèl andedan peyi a, notaman nan gang ki rele gang Kempès la sou Bèlè, nan Fantom 509 e plizyè lòt aktivite. Se pou sa, alepòk, Sekretè Deta de Lenfòmasyon gouvènman an, te bay yon konferans de près ki di ke y ap chache li e yo mande otorite dominikèn yo pou yo voye l kote l te sove gras a kolaborasyon Fridjan. A lepòk, lapolis, pòtpawòl lapolis lan te bay yon konferans de près tou epi misye te sove. Lè l sove a, otorite dominikèn yo te arete li avèk 500 mil dola ameriken an kach nan men l. Lè gouvènman an fè konferans de près di l fè demand pou yo transfere l ann Ayiti, Pierre Espérance, ki t ap pwoteje Fantom 509 alepòk, te ekri yon lèt bay otorite dominikèn yo pou di pa voye Youri Chevry ann Ayiti. Dimitri Vorbe li menm, paske fò w pa bliye, Youri Chevry, Dimitri Vorbe, Ariel Henry, Kato, Alix Didier Sykphizeme, Jerry Tardieu, tout rezo sa a yo sòti nan Verite Inite. Donk, Dimitri Vorbe te entèvni bò kote Abinader pou di pa voye misye nan peyi Dayiti. Donk, apre asasina prezidan an, li retounen nan peyi a. Etan done ke se nèg Verite Inite yo ki vin pran pouvwa a, Ariel Henry ki te nan Verite Inite ki enplike nan tiye prezidan an, Selon enfòmasyon ke jij denstriksyon Garry Orélien te rann piblik, enben nèg yo vin pran kontwòl leta a avèk Ariel, yo mete avoka Dimitri Vorbe Berthodorce se minis jistis. Bon, depi lè sa a yo pran kontwòl aparèy jidisyè a nan mete moun pa yo nan CSPJ, Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè, yo mete 8 moun nan Kou de Kasasyon, Kou Dapèl, Tribinal Premyè Enstans Pòtoprens. E se konsa w pa janm tande pale de dosye sa a. E Pierre Espérance pral fè lage e Koutwa, polisye Koutwa ki te touye pandan l te nan Fantom 509 an, polisye Koutwa touye polisye swat team nan Patrick Canozar nan avan pòs e ki Kanapevè. E tout nèg sa yo pral lage e yo pral nonmen Chevry e nan tèt meri Pòtoprens malgre dosye ke l genyen. Donk se nan kontèks sa a jodi an ankò lapolis vin parèt dèyè l. Bon, mwen menm m toujou di oditè k ap tande emisyon sa yo laverite, e pa gen anyen k ap rive msye. Se Alix Didier Fils Aimé ki nan tèt. Alò pou lemoman avèk pouvwa ki la pa gen anyen k ka rive l men pa bliye. Wè nan gouvènman ki la a, leta ki la a se mesye yo. Sa vle di ke ou gen Alix Didier Fils Aimé ki sòti nan Verite Inite. E Patrick polisye e se avoka pèsonèl fizeme se avoka fantom 509 ke yo te mete minis de la jistis ou wè kòman e fizeme te fè komisè gouvènman jere dosye nènèl kasi a se menm jan yap fè misye desann al pou yon ti kafe se yon ti tap ke yo bay misye nan kad 7 fevriye a etan done ke lè misye te sove al sendomeng se fritjan ki te edel. Se Frid Jean ki ede l antre nan meri a. Donk, s on trilateral k ap fèt la a e pa rapò a Frid Jean epi Lavalas ki gen ajanda politik yo, yo te sòti pou yo te sèvi avèk Youri Chevry. Fils Aimé ba l on ti tap pou di misye monchè ret nan plas ou. Ti Mari p ap monte, Ti Mari p ap desann. Fen manda KPT a se 7 fevriye. Apati de 7 fevriye, mwen sèl k ap rete. Donk, tout mouvman ke w ap fè yo, ansanm a Lavalas, misye voye yon avètisman ba yo. Pa bliye ke gen yon konfli verite-inite kont Lavalas depi lè Preval te la. Etandone ke Aristide te maltrete. Preval pandan premye manda l la. Preval te bay Aristide yon leson politik, li te kenbe l an egzil an Afrik di Sid e nan zòn 2004, 2005, padon 2006 lè l fin pran pouvwa a. E jiska prezan mesye verite yo panse ke fòk yo bay Lavalas la leson toujou nan lit ejemonik ki gen antre yo andedan KPT a e nan pouvwa a. Donk ou konnen nèg sa yo verite inite vle pouvwa pou kont li, lavalas vle pouvwa pou kont li. Gen lese frape nan sans sa kap fèt pandan yo kenbe peyi a nan fè nwa, nan san, nan kidnaping, nan touye moun e nan boule e nan kraze. Donk se sak reyalite a donk. Lendi yap fè misye desann nan pakè a, misye ap bwè kafe a komisè gouvènman an malgre tout mal li fè. Peyi a, y ap voye l tounen lakay li jou gen yon jistis tout bon. Lè sa a, bagay sa yo ka regle men pou lemoman, pa gen anyen k ap rive misye. Pa gen anyen k ap fèt, jisteman.
Vwala, nan yon lòt kote, nan gran sid peyi a, m kapab di nan vil Okay, e bon, mesye CPT yo bezwen, alò y ap prepare yo la avan yo ale pou ke ta va gen yon lajan ki ta debloke sou swadizan 60 milyon dola meriken ki disponib lan pou yo òganize eleksyon ke yo prevwa òganize an. Nèg yo bezwen fè dil lan pou ke Lajan deja debloke, enben chak manb cpt kòmanse pran avyon, pran elikoptè vole nan yon seri de depatman nan peyi an. Leslie Voltaire li menm li t al tonbe.